Si se Ayiti lontan Migné pa tap gen pyès pwoblèm pou l antrene seleksyon sa, men Ayiti jodi an la li klè fòk nou gen yon seleksyonè de gwo kalib vu potansyalite jwè sa yo ki ap jwe nan nivo sa yo.
Nou pèdi 4 de
kont seleksyon mawokèn nan men avni lan li anonse anpil bagay menm lè. Yon defèt rete yon defèt, e yon defèt ou pa ka ap selebre yon defèt, men, ya, defèt sa dwe e kapab sèvi ak de trè bòn choz nan ane kap vini la yo, vu talan ke nou genyen, vu jwè ki kapab vini pou seleksyon ayisyèn nan, epi mwayèn daj seleksyon ayisyèn nan ki pa, se pa granmoun ki nan seleksyon ayisyèn nan ou di. Wi, de tout fason, e Ayiti pa ridikil ditou nan chanpyona sa a. Mwen panse ke si y ap, menm si se vre nou fè zewo sou nèf, men ou konn sa k dwòl la? Tout match Ayiti yo, dezyèm mitan l yo trè bon, jodi a dezyèm mitan l pa bon. Paske nou depanse anpil enèji anndan premyè peryòd la. Premyè peryòd la nou jwe anpil, nou jwe anpil, nou jwe yon bèl premye mitan. Malerezman n al pran gòl de a de a twò bonè. Aprè twa minit, nou fè gòl la nan karantwazyèm, yo egalize avè nou nan karantsenk plis jen. Kadidonk 46 yèm si w vle konsidere l konsa. Kadidonk e gòl sa nan pran twò vit. Men mwen panse ke se yon trè bòn premye mitan ekip ayisyèn nan te jwe fè je egal. Men nan dezyèm mitan an li evidan ke ekip la kase. Pandan ke ekip la te toujou bon nan dezyèm mitan. Bon se petèt paske yo t ap mennen sou li tou ke l t ap jwe pou l te reyaji. Li te reyaji pa rapò a match yo men jodi a la dezyèm mitan nou an pa bon. Pa rapò a kalite premye mitan an dezyèm mitan an pa bon. E. Se pa san rezon nou pran 2 gòl ladann tou. Nou pran 2 gòl nan dezyèm mitan an. Mwen panse ke Ayiti soti la tèt wot nan konpetisyon an, menm si l fè zewo pwen. Men an tèm de sa l pwodui, sa l pwopoze, Mawòk pa ka di sa avèk yon ti ekip li sot jwe la a.
Bon, kounya m pa bezwen pale pou Ekòs li menm. E match nou mal abòde a se match Brezil la. Trè mal abòde l. Menm si nou fini l byen men n te trè mal abòde l. Dega a te gentan fèt. 3 a zewo a. Mwen menm mwen panse ke. Ekip la bezwen yon chanjman dantrenè. Bien sûr.
Ekip la bezwen yon chanjman dantrenè paske antrenè sa a e jwè ki te vini yo li mal jere yo. Jwè ki te vin ranfòse yo. Se pa jwè ki vini pou vini. Se jwè ki vin ranfòse ekip la. Misye mal jere yo. Li mal, li trè, notamman le ka Isidor trè mal jere. Sòti a la mitan kont kont Ekòs, pa kòmanse kontre le Brezil. Menm nan match sa li sòti. Li sòti, ya.
Yo retire l nan match sa. Malgre li fè gwo gòl li fè a, Misye retire l kanmenm.
E sa di donk misye gen, m pa konnen. Misye genlè gen te gen yon obligasyon gen nèg fò l mete yo jwe. Notamman nèg ki te avè l yo. Bon, e sa m di m pa konnen non. M panse kounye a la, ki antrenè? Ki antrenè pou ekip ayisyèn nan?
Bon, youn nan bagay ki, youn nan bagay ki esansyèl. Pap pran chans lokal?
Non.
Non. Ou pa marita la? Non. M renmen nèg lokal yo men ni non. Se non. Pase gon bagay ki klè ou di. Mwen menm mwen nan nivo ki pli elve a. E Atimi se moun pa mwen, Itala se moun mwen renmen, mwen renmen misye kòm moun kap.
Salomon mèt ale wi. Pral antre nan jere violette men m pa m pa m pa wè yo pral. Salomon mèt ale wi. Pral antrene seleksyon sa paske gon bagay ki klè mwen menm jodi an la men poukisa menm mwen pa nan minie a m pa m pa rantre nan lojik e emosyonèl ke anpil Ayisyen ap fè nan tankou la hashtag Minya Wood fè petisyon e. Salomon mèt ale, n ap fè Kevinson pran bagay la a distans. Donk, bagay sa a li pa, m pa rantre nan lojik sa a kote ke nèg ap fè emosyon Minya Wood, Minya Wood. Paske mwen menm, lè moun t ap fè emosyon, mwen m te pale sou sa e m te pale avèk tèt poze m te di ke le fè ke se yon komite de nòmalizasyon ou pa gen yon komite ki eli, fifa genyen yon regard sou sou chwa ke wap fè yon egzanp ou gen yon bidjè sa vle di si se yon komite ki ele ou gen yon bidjè ou pa gen pou al diskite avèk fifa sou chwa antrenè men jodi an la li diferan paske gen yon komite de nòmalizasyon tout sa komite de nòmalizasyon ap fè fede e anm la fifa federasyon entènasyonal foutbòl asosyasyon la fifa avèk Gianni Infantino yo gen yon dwa de regard sou sa. paske se yo ki ap jere komite de nòmalizasyon an paske komite sa li gen yon manda e w ap wè ke manda se pa klèb de premyè divizyon yo ki bay komite de nòmalizasyon an manda se la fifa ki ba yon manda yo renouvle manda a chak ane donk Tout sa kap fèt su le plan administratif, su le plan jesyon e menm lajan kap bay la fifa gen yon rega sou li. Kounye la, si nou pran yon nèg tankou Migne, gen yon bagay pou nou konnen, jamè nan istwa seleksyon ayisyèn nan pat janm genyen nivo sa nan istwa Ayiti. Sa di nivo seleksyon. Jwè ki sot fè premyè divizyon Wolverhampton, jwè ki sot fè premyè divizyon Sunderland. Sa pa t janm fèt nan istwa Ayiti nan zafè foutbòl. Kounye a, lefè ke ou gen bokou plis de talan, sa k pa t genyen avan, ou oblije genyen yon seleksyonè ki a la hauteur de talan ke w gen la yo. Paske nan ka Migne a. La premyè choz, gen yon disproporsyonalite ant Minye avèk chwa taktik li e jwè k nan men l yo. Yo pa match. Se menm jan ou gen Simeone, ou vin fè l antrene ekip Barcelone 2008. Pa fè bon uzaj de efektif ki nan men l lan pou l konnen avèk egzaktitid kalib jwè ke m gen nan men m yo men ki sistèm pou m jwe avèk yo. Mwen menm, mwen fè pati de moun ki kwè ke Ayiti dwe jwe nan yon sistèm 4, 2, 3, 1, sa se pozisyon pa m, paske mwen jije ap gen bokou plis dekilib o nivo di milye de tèren, e apati de 4, 2, 3, 1 sa, depandamman de animasyon ofansiv ekip lan ak balon kote ke l kapab varye. ebyen w ap kapab mete jwè w yo dan de bòn dispozisyon pou yo kapab eksprime yo. Pa egzanp, si w pran match Brezil lan kote ke misye gaspiye match lan, misye obsede avèk yon e e e 4-4-2, lè l wè gen kritik li vin ba w 5-4-1, yon ekip ki pa janm abitye nan yon 5-4-1, misye kareman vin fè yon lòt bagay nan chwa taktik li. E lè l wè kat mare l a la mitan, li vin chanje l nan 4 2 3 1. Kounye a si w pran Wilson Izidò, Roody di sa, se yon verite, gen yon trè movèz jesyon de Wilson Izidò. Gon bagay ki klè, nan tout jwè k ap jwe nan seleksyon ayisyèn nan, se Izidò ki pi wo nivo. Pa gen youn nan jwè sa yo ki nan nivo Wilson Izidò. Paske jodi an de ki sa n ap pale? N ap pale de yon jwè premyè pati sezon chanpyona Dangletè la ki te yon titilè nan Sunderland, ki te gen anpil posibilite pou l te jwe an ekip de Frans. Se sa k fè tou ke li te yon ti kas endesi paske l te panse l te ka jwe an ekip de Frans, paske l fè klas li an Frans nan zafè foutbòl. Kounyela ou vin gen jwè sa a an tèm de nivo, an tèm de talan. Li pi bon ke tout lòt jwè yo. Jwè sa a, ou retire l a la mitan kont Ekòs, ou ou mete l sou ban kont Brezil, kote ke ou ou mete yon 5 4 1 ki diferan totalman de sa ou abitye bay. Sa vle di ou ap eksperimante yon ekip kont Brezil ki deja pi bon pase w. W ap eksperimante yon bagay ke w pa t janm konn fè, ou vin fè l kont Brezil. Pandan premye match lan, ou pèdi l 1 a 0. Epi twazyèm match lan ou retire l. Se jwè misye fè pi move jesyon an. E sa pral trè enpòtan kote ke yon seleksyonè dwe konnen avèk egzaktitid ki jwè, ki modèl jwè ki pou fit nan pwojè l. Mwen menm mwen kwè ke si se Ayiti lontan Migne pa t ap gen pyès pwoblèm pou l antrene seleksyon sa. Men Ayiti jodi an la, li klè fòk nou genyen yon yon seleksyonè de de gwo kalib vu potansyalite jwè sa yo ki ap jwe nan nivo sa yo. E Mwen even janm wè dim sa Ribari siyen avèk Bayern men Nou te Nou te di sa wi se li ki siyen avèk Bayern nan E avèk Bayern li sèlman lap rete Wè Ya men monchè konpliman ekip ayisyèn nan Pase e nou pa soti lèd Men ekip nou te wè ki tap jwe match amikal yo pata ka soti lèd tou non Okontrè ekip la te ka soti pi byen Si nou te genyen yon tèt frèt Nan match Ekòs la, ki se premye match la, ke nou fè yon trè movè jesyon de match sa, epi penalite a, non sifle a, fò n mete l ladann tou.
Premye gòl nou pran kont Brezil la, se yon move gòl. Sa di gen de ensidan k rive nou anndan, anndan chanpyona sa. Men jan m toujou di moun yo, gade sa k pase lan, wè konn apa a repete koken.
Wi, nèg yo gen moun yo bezwen, yo gen moun yo pa bezwen, yo gen ekip yo bezwen, yo gen ekip yo pa bezwen. E ala gen de bagay yo pa pwal fè pou ou. Men wè Paraguay gen lan anmwe pou afè Almiron nan e yo gen rezon. Yap pote plen, yap pote bagay la devan komisyon disiplin nan fifa a. Ou met nèg la deyò, pou sa ou di ou metel deyò a, lòt ekip lan Langletè fèl, ou kenbe jwèl la sou tèren an. Imaj a lapui, sa vle di donk ou pa gen wap vin di moun. Ou te konn sa nèg yo tap di? Ou di m depi se 2 jwè k pa menm ekip, sa vle di donk yo se yo pa patnè ki mete men nan bouch k ap pale katon wouj. Moun pa bezwen konnen. Non ou pa aplike l, gen nan youn ou pa aplike l. Ou tou kraze sanksyon sa a. Ou konprann? Ou tou kraze l. Sa vle di fifa sou blòf e ti ekip yo ap toujou viktim de yon seri de bagay nan mondyal paske gen yon kòb yo pa pote e gen yon seri de bagay yo pap fèmen je sou yo lè son seri de ekip e sa rive men gen ekip tou yap fèmen je sou ou kareman mwen menm se sa m panse. Mwen panse ke nou ka Gold Cup la se kilè la? Nan 2 zan oubyen lòt ane? Nan 2027. Enben, Gold Cup la Ayiti, dayè lefèt ke Ayiti patisipe nan Mondyal la, vle di ke gon bann ekip nan nan Concacaf la li pral devan yo la nan klasman fifa. Sa petèt ka bal dwa gon seri de match li pa pral jwe ti match raz. Si wap jwe ti match raz sa ou pa bezwen al chache jwè sa yo tou. Non, wap pèdi nivo, jwè sa yo pap vini tou ki enterè. Mwen di donk ou kapab kalifye ou kapab kalifye pou Gold Cup la san w pa bezwen al chache nèg sa yo. Men e si yo vini nan Gold Cup la ekip sa a ekip sa a k t ap jwe la ekip ki jwe mondyal la ekip sa a ap jwe Gold Cup la yon bon nivo avèk objektif kar de final demi final alèz. Li sipoze pami lè 4 premye
nan kare final la. M pa konn rès bagay li pral fè non, men l sipoze nan 4 premye. Ekip sa jwe a Meksik san pwoblèm, Mbappe pale pou Kanada.
Meksik ki gen la a, ekip ayisyèn nan ap jwe avè l san pwoblèm. San pwoblèm, san pwoblèm. Kounye a se a nou menm de jwenn on antrenè ki pi chè. Paske yo pa mande l antrenè a, fò l pi chè tou wi papa. Non sa se klè, se pi wo nivo. Fò l pi chè wi.
Fò w jwenn on antrenè ki pi chè. ki kapab reponn a egzijans wo nivo a. Se dezyèm pwoblèm nan, reponn a egzijans wo nivo a. Depi ou kapab jwenn sa yo, epi mwen panse nou ka avanse. Mwen ekip sa, mwen menm mwen pa gen dout non, depi menm jwè sa yo vle vini jwe Gold Cup. M pa gen dout non ke Ayiti ap fè kichòy nan Gold Cup la. Non jodi an la m panse nou nou si w ap gade jwè yo nou devan Kostarika paske Kosta foutbòl Kostarika an gen yon gwo pwoblèm gen yon gen yon gwo bès de rejim paske ou dwe al gade kisa ou dwe al gade nan zòn nan ou gen Kostarika Kanada Etazini Meksik sa vle di se pi wo nivo a nan nan Concacaf la aprè sa jodi Jamayik Gon bès de rejim nan Jamayik, Trinidad pa kanpe sou anyen, apre sa ou vin ou vin jwenn ekip Amerik Santral yo enkli Kosta Rika ke nou mete nan nan ploton de tèt la. Mentnan nou kalifye pou koup du mond kote ke nou bo sou nou nou pase sou Onduras, menm lè nou pa bat Onduras men nou pase sou li, nou pase sou Onduras, nou pase sou ekip Kosta Rika a. Nou genyen dè jwè de kalite ki vin jwe pou nou paske. Min de ryen, ke swa w pran Leni, Izidò, Dominik Simon, se de ranfò de trè gad kalite ki vin jwe pou seleksyon ayisyèn nan. E ou santi ke seleksyon sa gen maj de pwogresyon. Se sa pou n gade. Se apati de se moman ou gade seleksyon an pa ridikil, ou gade sa l ap pwodui kòm foutbòl, ou gade jwè yo de kalite, e ou wè potansyalite nan ekip lan, ou wè gen maj de pwogresyon. Kounyela a li bezwen yon antrenè. ki genyen pedigri an, ki gen dimansyon an, ki pou ankadre yo, ki pou mete yo nan atmosfè kòrèk pou pèmèt ke ou genyen yon kolektif ki jwab. Paske ou ka toujou gen efektif lan. Efektif lan se jwè yo. Se 26 jwè ke w konvoke. Se 18 oubyen 20 jwè ke w konvoke. Men kolektif lan. se fè de efektif sa a yon pwojè ki kapab ba w yon konteni pafè pou w gen yon kolektif ki de trè gèd kalite ki pou al dèyè sa ou menm ou bezwen kòm objektif. Bon, misye li menm li te klè sou sa ke objektif li atenn, asavwa se te kalifikasyon kalifikasyon yo te mande l, ebyen yo atenn objektif lan. Si se sa ou te mande l, li kwè ke li reyisi. Men kounye la, o rega de sa m t ap gade anndan koup du mond la pou seleksyon ayisyèn nan, te gen matyè pou nou te pran yon pwen oubyen fè yon viktwa anndan konpetisyon an. Donk sa li te klè o rega de. potansyalite e o rega de sa ke nou te bay nan match la, paske nan match yo, paske match ki ke nou mòde dwèt nou an se Ekòs la, paske de lwen nou te pi bon ke seleksyon ekosèz la, donk an tèm de pèspektiv nou wè se yon seleksyon ki kanmenm genyen e kalite, men il va falloir ke nou jwenn yon seleksyonè ki a la hauteur de efektif yo. Epi ou konn sa ki li vin bay konnya la a? Lè gen jounen fifa papa a, wap jwenn nenpòt ekip bon ekip Mondo Matthew, wap jwenn nenpòt e pa rapò a figi ou fè nan koup di mond la a, Kote ke w pa gen yon pakèt ekip la a, ou devan yo an tèm de kalite de jeu malgre limit nou. E ou pral jwenn kounye a la gen de ekip ki pa ka di l pa konn Ayiti al pa jwe avè l. Ou pral jwenn ekip mande w match lè ke ap genyen jounen fifa e w ap pozisyone w nòmalman la pou w jwenn match. Epi gen de lè tou ou menm ou ka mande match epi w fè match yo Miami nan stad Inter Miami an jan Roro t ap di l yè la a lan se sa nou vle. Ou gen dwa ou menm pase ou mete 26 mil moun lan ki stad sa lan Miami 26 mil moun se bokou ou mete 26 mil moun e si ou jwenn match mekè moun ki konn fè match e pi ou kapab vann match la si tou ke bon match pa egzanp match Haiti. Match Ayiti, 2 match Ayiti yo federasyon an te vann li. E te match yo te ye. Wi te match Ayiti. Te vann li, pa egzanp e Ayibospò achte l. Wi. Se paske federasyon an te, federasyon an te vann. Konn a si w kapab jwenn moun achte lan men w, epi san konte moun k ap vin nan stad, ou ka mennen yon 30 mil moun nan stad, mwen panse ke nou kapab avanse nan sans sa. Pase, e mwen panse piblik ayisyen an ki konn se yon gwo piblik li ye, E anndan koup du mond sa li pran leson tou. Li pran leson poul wè, an pran Ekòs. Ekòs an Ewòp se yon peyi foutbòl mwayen. Men konnya la gade ki anbyans e ekip la bay. Non, non, ale. Pòsè kòb. Non, youn nan bagay ki, youn nan bagay ki enteresan, mwen menm mwen toujou di sa, se, se gade fòs ou, epi gade kòman ke w ka al amelyore w e an fonksyon de, de, de fòs e feblès. Mwen menm, mwen, mwen, mwen kwè ke. E dyaspora a, dyaspora ayisyen an ki un peu partout, paske jeneralman nou gen yon lojik depi nou pale de dyaspora e se se ayisyen ki etazini, sa vle di dyaspora a se ayisyen k deyò. Mwen renmen konpòteman ayisyen k deyò yo. ki moutre lanmou yo pou seleksyon ayisyèn nan, ki moutre lanmou yo pou pase pa dèyè, ki moutre lanmou yo pou jwè yo. Mwen menm wè sa, sa trè enpòtan pou mwen paske si se vre efori an pti, efori an bese an Ayiti. Apre dezyèm match lan efori an bese. Men se petèt paske gen anpil moun ki te mete nan tèt Ayisyen yo ke yo kapab fè dezyèm tou. De ce fait, nou te kapab fè dezyèm tou. Men nou te dwe pati avèk lide ke sa n fè la se yon bagay istorik. Nou dwe al enjoy peu enpòt issue match yo. Ka pèmèt ke chòk lan, chòk emosyonèl lan pa pran nou jan ke nòmalman li pran nou la a. Men kounyela, yon kout chapo pou moun lòt bò yo. Nou gen anpil zanmi ki ale nan match, ki al sipòte seleksyon nasyonal la. E moun yo fè gwo foli pou ekip la. E moun yo fè foli pou seleksyon an. E se apati de se moman ke nèg ki nan Leta yo, fanm ak gason ki nan Leta, ki vwayaje, ki al nan match, nèg ak fanm nan sektè prive a, Ann tou fèl Ann tou fèl mesye Bagay mesye ak zam an ayiti yo Ann fèl Paske pi bèl mwayen Pou yo wè peyi w yon lòt fason Se kilti Se spò Se sa yo E sa a se yon vektè de devlopman ki kapab devlope peyi ou, ki kapab fè peyi ou nan 10, 15, 20 tan, yo gen yon lòt rega sou li. 3 dènyè semèn sa yo la a, se yon sèl bagay wi k ap pale. Se seleksyon ayisyèn nan k nan koup di mond wi. Spò se yon eleman inifikasyon. sou eleman tèt ansanm. Jodi an la a, pe enpòt apatenans politik ou, nou tout nèt s on sèl kote nou lye la a. Ou RDNP, ou Lavalas, eksetera, ou phtk, la se Ayiti ki nimewo 1. Nou fè anpil erè. Nou pa fè stad, nou fè demagoji, nou gaspiye lajan pèp lan, nou fè yon pakèt dezòd. Men mesye, jodi an la a, se moman ideyal la wi, pou gen yon lòt rega sou spò ayisyen an, pou gen yon lòt rega sou peyi a. Paske paspò nou pa vle di anyen, lè w di w son, lè w di w son ayisyen yo gade w mal. Men la son fyèv ki te gen Atlanta, son fyèv ki te gen Boston. Sou fyèv ki genyen Philadelphie pou seleksyon nasyonal la. Wi nou elimine. Se le jan de eksperyans ki kapab aprann ou. Fè ou grandi, fè ou murir. E se le jan de eksperyans tou ki pou fè leta, pèsonalite konsène yo pran men yo pou fè konnen ke la a mesye nou pa gon savann. Nou pran Ayityen pou savann, nou pa gon savann la a. Li pa, li savann nan tèt nou men li pa savann pou sa nou reprezante istorikman palan. Jwè sa yo ta byen renmen nan lig dè nasyon an pou nou resevwa match yo nan stad Celio Cator e la sa ta pou yon fèt kote Ayiti nou nou nou resevwa match lig dè nasyon nan stad Celio Cator sa map di a poko ap fèt m konnen l poko ap fèt sa map di a poko ap fèt men mwen mwen mwen mwen ap reve. Mwen ap reve, men depi gen mobilizasyon, gen anvi, gen leta, gen moun ki konsène yo. Men mesye, sak fè la fifa pa dakò nou resevwa match an Ayiti, se pou ensekirite, tout moun, tout moun entènasyonal konn tout bagay de nou la. Men li klè. ke foutbòl pa dwe fèt konsa, foutbòl pa kapab fèt konsa, foutbòl dwe fèt alabaz, foutbòl dwe fèt nan lekòl, foutbòl se estrikti, foutbòl se enfrastrikti, banm di spò se estrikti, se enfrastrikti, spò se leta santral, spò se sektè prive, e tout sa yo ki bay foutbòl, e se tout sa yo ki bay rezilta, e apati de se moman lè gen gwo envestisman. Egzijans nou yo ap kòrèk men lè pa gen gwo envestisman gen de egzijans ke w pa ka fè se krache sou lòt ki gen santan ap envesti ki gen karantan k ap envesti ebyen lojik lan jeneralman ap toujou respekte lè gen envestisman se sa k fè lè gen gwo envestisman gen echèk. Ou wè kòman gen gwo sanksyon. Ou wè kòman gen revokasyon. E peyi sa yo se envestisman. E sa k fè, apati de sa, nou kapab sèvi kòm echantiyon pou n di tèt nou, men ki kote n ap mete Ayiti an. Men ki kote n ap mete espò ann Ayiti. Paske espò a li menm se yon eleman majè, kè kontan pou Ayisyen. Wi, bon de tout fason e nou fè mye ke 74, menm si se 2 gòl nou fè men rezilta yo, rezilta yo e 4, 2, 3 a 0 e pi 1, 0 e jwè yo nou resi jwenn jwè deyò ki bon pou tout bon. Wè, kounye a nou ka al chèche lòt. Nou ka konn a gen lòt k ap vini tou paske gen de nèg ki te yon ti jan timid parapò a sa nèg la wè la, nèg la wè si l ka vin bay ranfò pa l la tou sa ka vin pi bon e kòm etandone nèg a pa gen chans pou l jwe ban m gade balon an pou m wè si l te deyò.
Men bagay balon deyò sa a nèg yo pa janm ban nou.
M wè l la wi Li pa deyò nèg yo ap.